Welcome to the Express Network guys Daryl Trazilino m di nou sa chak jou depi nou jwenn yon podcast sou platfòm Express Network lan moun yo guest yo nou envite la se moun ki gen konesans moun ki fòme pou sa jodi an m pral pale ansanm avèk zanmim Mister Likni Dupreis sou zafè Life Insurance Health insurance. Mwen menm se yon novice mwen pa konn anyen ditou nan domèn health insurance nan domèn life insurance Mister Luckny Dubreuil se yon brokè nan life insurance health insurance nou konnen nan kominote nou an gen anpil moun ki ta di an mwen m pa bezwen asirans m pa bezwen sa m pa bezwen sesi Men se lè yo malad y ap vin konnen enpòtans asirans. Jodi a, nou gen sou plato nou Mistè Likni Dubreuil ki ap al ban nou tout enfòmasyon, tout sa w dwe konnen nan domèn Health and Life Insurance. Mistè Likni Dubreuil, welcome to Express Network. E s on plezi pou m genyen w jodi ansanm avè. Èske w ka prezante tèt ou? Di moun yo kiyès ou ye. Bon tout dabò mesye Dajou Drazilino nap salyew nou di bonswa e nou salye tout moun kap koute nou sou Express Network e janw di la nap prezante tèt nou mwen rele Lucny Dubréus mwen soti nan Nòdwès peyi Dayiti prensipalman nan vil Pòdepè epi mwen se yon broker nan zafè asirans sante ansanm avèk asirans vi Mwen gen pwòp konpayi pa m, mwen se onè konpayi ki rele OFIS, Office Insurance and Services, epi mwen se ko-onè Log Enterprise. Bon, an gwo se sa, epi n ap sèvi kominote nou trè byen. E n ap di, n ap di w mèsi pou prezantasyon an, e kòm fè moun yo konnen. Lucny Dupreyis se zanmi m, se coach, se yon mentor. Si nou wè jodi a m ap fè podcast sa a epi gen anpil moun ki arive konnen m, se gwo mesye sa a ki toujou dèyè m, k ap motive m, k ap di m, m konnen w kapab. E nou konnen nan lavi an pafwa fòk nou gen yon moun, menm chak moun, kit w ap jwe baskètbòl, w ap jwe sòkè, fòk ou gen yon moun dèyè w ki toujou ap motive w pou w avanse. E an 2010 e mwen te rankontre Luckny e m t ap eksplike l rèv mwen ki sa m vle fè e se yon nan moun ki te sou ki te la pou mwen ki t ap pouse m pou ki di m e monchè m kwè nan ou m panse ou kapab. Jounen jodi a se yon plezi pou m pataje platfòm Express Metrô Pro ansanm avè w e kote nou pral pale de asirans men m te vle fè moun yo konn sa paske E menm jan m di an, pa gen okenn moun n ap vini la ansanm avè yo ki se moun kòmsi ki fèk ap kòmanse oubyen moun ki pa konn anyen ditou. Se moun ki gen fòmasyon e se moun ki gen dèzenfòmasyon ki ka ede chanje lavi. E mesye sa a n ap gade la, Lucny Dubreuil, se yon moun ki pataje anpil anpil konesans ansanm avè m. Jounen jodi a, si nou ka ap gade Darius Casilino sou platfòm m nan, se gras avèk Mistè Lucny Dubreuil. So, M byen kontan pou prezantasyon an. Mwen menm m te vle ajoute sa a pou moun yo konnen. Mwen menm tou vle ajoute yon ti bagay tou. Kòm m konn w ap di moun yo tou e e mwen apresye sa, mwen e mwen remèsye w. Men m panse ke li resipwòk, li mityèl. Si yon moun kapab wè m la tou e se gras a gwo mesye sa tou ki rele Daril Trazilino. Kote ke misye li menm li li li enspire m anpil sitou nan domèn teknoloji epi nan kòman nou kapab devlope biznis e Bon pandan misye ap di se mwen menm ki fèt la mwen menm mwen santi se misye ki fèm fè anpil pa nan biznis mesi men ke misye te gen yon bagay anndanm mwen pat konnen kote ke misye se li menm ki te gen brito sa li te gen sensè sa pou li te pezel jis pou l kapab deklannche anpil bagay antoulèka jan w remèsye m nan mwen menm tou map remèsye w pou tout enfòmasyon nou pataje ansanm pou tout bèl moman pou tout bèl konvèsasyon nou toujou gen oujou lejou. Yes nou preske pale chak jou fòn di moun yo sa. Nou Depi nan pral 10 dènye ane yo, ban nou sa, Yes. depi nan 10 dènye ane yo, Yes. paske nou pale anpil epi na, e se sa pou nou di moun yo, sa nap fè jodi a, se pa de choz ki vini jodi a, avè- a, du, du jo- e, jodi a avèk demen, Mhm. se de bagay ki pran tan, ki pran tan pou nou konstwi sa nap fè jodi a. Mhm. So,
Ann antre nan konvèsasyon an. Konvèsasyon nou pral gen jodi an, menm jan m t ap di moun yo, mwen son novis, mwen pa konn anyen ditou nan domèn Health Insurance, nan domèn Life Insurance. Ou menm se yon broker e nan asirans. E ou konnen isi an Next West Network la se yon platfòm kote nou envite tout moun ki spesyalize nan domèn pou vin pale ansanm avèk kominote a. E pou ki rezon, why yon moun ta sipoze genyen asirans. Se pa senpleman Life Insurance. And health insurance, asirans an jeneral. Ki yonn nan rezon ou panse yon moun ta sipoze gen asirans isit Ozetazini? Monchè toudabò, lè yo defini mo asirans lang anpil ajan yo toujou defini mo asirans de vi a sitou kòm yon transfè de risk. Sa vle di risk ki genyen lè ou pa la pou pitit ou al lekòl, risk ki genyen lè ou pa la pou kay ou pa ka peye, E risk ki genyen lè w pa la pou moun ki ret dèyè a, madanm ou byen mari w, pa ka fè gwo streamet nan kay la. Men lè w gen policy life assurance li menm, li transfere risk sa yo, li fè ke fanmi e moun ou renmen ki ret dèyè yo, yo gen sa ki rele lapè nan tèt la. Ou konprann? Se sa li ye direkteman. Men, jodi a m pa kwè m fin pale anpil. de life assurance an gwo, paske se yon topik ki telman laj. Men, maten an m te espire pa rapò a podcast presedan ki yo te fè ansanm avèk zanmi m tou konfrèm, Sanitiso Gustave sou real estate. Yes, nan domèn real estate. Ui m tap vreman koute koman opotinite ki genyen pou moun yo menm pou yo kapab achte kay. Exact. Se sak fè mwen menm tou m enspire tou m di bon si nou menm nap bagay nap di moun yo ki opotinite genyen pou yo achte kay mwen menm tou poukisa m pa vini ansanm avek opotinite ki gen lè moun nan fin achte kay li pou l pwoteje kay li. Se sak fè Exactement. jodi a nou pral fon ti pale sou sa ki rele Mortgage protection Maten an avèk Sanitus nou te pale kòman nou ka gen yon mortgage, kòman nou ka achte yon kay, kounya mwen menm vin pale nou kòman nou ka pwoteje kò nou. Fò m di w sa, sou platfòm Express Network la nou gen anpil moun ki pral achte kay. So sa vle di lè nou fin achte kay yo, guys this is this is the video you should you guys should watch pou nou konnen kòman tou ou di mortgage protection, Koman nou ka pwoteje mortgage nou. So mortgage protection nan m pa vreman konnen anyen de sa. Ou pral eksplike nou eksplike moun yo kisa mortgage protection nan ye e exactly pou ki rezon fè yon moun ta dwe gen mortgage protection apre yo fin achte kay. Bon ok, si nou ta defini mortgage protection nan, bon tout dabò nou pran mortgage dabò. Ki sa nou konnen mortgage? Nou konnen mortgage li menm se yon loan ou pran nan men yon lender ou byen nan men yon bank jis pou ka achte yon real estate. Sa nou menm se achte yon kay. E pi ou menm ou siyen nan kontra sa, ou siyen li pou remèt e loan sa sou yon nom de tan byen determine avèk yon enterè ki ou fikse. Se sa ki. Kote la se, kisa ki mortgage protection la? Mortgage protection la se yon tip life assurance ke ou menm ou fin achte yon kay ou pran sou tèt ou pa rapò a dure de vi real estate ou achte a ou byen kay ou achte a. An di pa ekzanp si loan nan ou pran li pou 30 an, li pou 20 an, ou pran yon life assurance. sou tèt ou, e ki rele mortgage protection, jis si ou pa la, kote ke moun ou renmen anpil yo menm, pou yo kapab peye loan sa, pou yo kapab peye mortgage sa off. Se sa ki mortgage protection. Mwen mande ou tou, eske
si ou ta, ou e an di... Nenpòt bagay ka pase epi ou ta vin pa la ankò. Eske mortgage protection nan se li anpil moun konn di kote yo peye kay lan off? Eske se sa l ye? Epi sa k vin genyen, lè w siyen, lè w ap siyen policy mortgage protection nan, ou oblije gen yon benefisyè ladan. Ki moun ki ap benefisyè w? Se yon moun ou renmen, yon moun ki fè pati nan vi w. Majorite se madanm ou. Si se pa madanm ou, se pitit ou oubyen Mari w, souvan se moun sa yo menm ki benefisye w. Men, ann ale pi lwen toujou anndan Mortgage Fraud Protection nan, nan Policy Mortgage Protection nan, li gen coverage sa ki rele Mortgage Disability Insurance epi li gen sa ki rele la dan tou Critical Illness. Kisa ki Mortgage? Disability insurance lan. E se lè ou tonbe malad, ou di ou pèdi travay, ou pa ka al travay, kounye a la, assurance lan li take over, li peye mortgage ou pou ou pou kèlke mwa. Jiskaske ou ka tounen travay, ou jwenn job, oubyen jis lè ou rejwenn travay. Ok, ann kanpe la.
Nou pa pèdi moun yo. Sa vle di. Mortgage protection nan se yon moun achte yon kay, so se yon tip de asirans ki pou ki kouvri an di ou ta pèdi travay ou kèlkonk oubyen yon bagay ta pase ou kote ou vin paka peye mortgage lan yo menm yo step in yo peye mortgage lan pou ou jiskaske ou vin recover kote ou ka retounen kòmanse ap fè peyman nòmalman e egzakteman sa. Wi, sa w di a se sa men l gen yon ti bemòl ladan l. Paske mortgage protection nan bi li tou senpleman se lè ou pa la pou moun ki ret dèyè a pou l fin peye mortgage la. Men anndan mortgage protection nan li gen lòt coverage anndan l. Youn nan coverage ki gen anndan l se sa ki rele mortgage disability insurance. Sa se lè ou malad.

Se lè moun nan li menm li tonbe nan yon maladi kwonik. Maladi kwonik tankou kansè, tankou kèk maladi kè. Se sa yo rele maladi kwonik. Kote ke doktè li menm li pa bay moun nan anpil tan pou l viv ankò. Ok? Men lè sa, menm pandan moun nan vivan an, li gen posiblite pou l rele asirans lan pou l pale, asirans lan ap bay kòb pou l fin peye kay li jis pandan l vivan. E menm si l pa t gen tan fè sa pandan l vivan an, Konjwen ki ret dèyè a, moun li renmen, moun li gen ki renmen anpil yo dèyè yo, l ap gen posiblite pou l jwenn lajan sa yo fin peye kay la. Èske w konprann?
Wow! So, lè m enterese sa, where do I sign up? Ki kote?
Yo, it's simple. Rele telefòn mwen 954 371 87 87. La, nou tou gen nimewo a.
Ann fon ti antre nan pi fon nan domèn nan pou n gade ki enpòtans ki genyen pou yon moun ta gen yon mortgage protection. An n ale nan stats kounye a, sa n rele statistik Ozetazini. Nan ane 2023 ki sot pase la, lajan moun prete kòb pou yo labank pou yo achte kay, li te rive jiska 12 trillion dollars. Total la, w ap pale total market la, right? Total market, yeah. Sa se ansanm moun ki prete kòb nan bank pou yo achte kay oubyen nan men yon lender. E se sa k fè ou di, Pousantaj fanmi ki achte kay Ozetazini, 68 pousan citizen ameriken yo se home owner. Yes. Ok, yo se home owner. Men, nan 68 pousan sa yo ki home owner a, gen 70 a 80 pousan nan yo ki gen yon debt mortgage sou non yo.
Mwen m se yonn nan yo. M se yonn mwen se yonn. Ou se yonn nan yo, mwen se. E petèt moun kap gade la, si wap swiv video sa m panse ou se yonn nan se yonn nan moun kap kap swiv video sa se yonn nan yo. Ok, men konnya la, 70 a 80 pousan moun sa yo ki gen debt mortgage sa sou non yo, ki pwoblèm ki vin genyen? 40 pousan nan moun sa yo gen difikilte pou yo peye kay. 40 pousan, sa son gwo pousantaj. Yes. 40 pousan nan yo gen difikilte pou peye kay yo. Ou konn ki rezon? Rezon ki fè yo vin pa ka peye kay yo, se paske de 1 an a 5 an, genyen sov youn nan konjwen yo mouri, oubyen youn nan konjwen yo tonbe nan dezabilite, sa vin koz lòt la ki rete a pa ka peye kay li. E si n ale nan menm stat toujou, sa ki nan dezabilite a, Gen youn sou kat moun k ap travay isit. 90 jou avan l pran retrèt li, li antre nan dezabilite. E depi moun nan. 90 jou, repete sa pou moun yo konprann. Youn sou kat anplwaye. Avan 90 jou yo antre nan retirement yo, yo antre nan dezabilite.
Waw! M pa t konn sa. Ok.
Menm stat sa yo toujou, gen youn sou chak 3 fanmi k achte kay avan 5 an, gen youn nan yo ki mouri oubyen youn nan yo fon gwo, gwo maladi. Si n di youn sou 3, sa vle di nou di 30 pousan. 30 pousan. Ebyen, sa vin koz kounya la, majorite moun ki siviv moman difisil sa yo, se moun ki gen yon mortgage protection. Kote ke lè lòt moun nan malad, asirans lan li menm li take over. Li ede moun nan peye mortgage li, ou di mwen si se mouri lòt konjwen an mouri, asirans lan peye mortgage la pou li cash ki vin koz non sèlman si se an ka de lanmò. kay la peye kach, moun nan pa pèdi kay li, e an ka maladi, moun nan ka e asirans lan ede moun nan peye kay la chak mwa, kay moun nan pa tonbe nan fòklojè. Sese mwen menm ka avè w kap fè konvèsasyon sa a gen you no gen moun kap swiv nou la gen kesyon ke yo gen tankou mwen menm menm kote w di m si m ta gen e m ta m ta malad jounen jodi an e asirans la ka kouvri mortgage payment Mwen menm m gentan konnen m gentan wè sa son bon bagay li ye paske maladi pa gen klaksòn sa n daprè sa nou di nan kominote a maladi pa gen klaksòn so pa gen okenn nan nou konn kilè n ap malad oubyen kilè n ap mouri so ka gen ensidan sa yo ki rive so pou moun k ap swiv videyo sa oubyen ki pral watch videyo sa jodi a m ap mete tèt mwen nan pozisyon pou m poze kesyon pou yo. Ok. Konbyen kòb mortgage protection nan koute pa mwa? Eske l depan? Ebyen se la, li pa koute anpil lajan, paske son tèm asirans, son tèm asirans. Depi yo di w tèm asirans, sa vle di li pi affordable lontan ke sa ki rele Your Whole Life Assurance. An nou pale de tèm asirans.
Lè w di tèm asirans, ki sa sa vle di tèm asirans? Gen moun ki pa.
Yon tèm li defini tèt li, sa vle di se yon asirans ou pran pou yon peryòd de tan byen detèmine. Li ka pou 10 an, li ka pou 15 an, li ka pou 20 an, li ka pou 25 an, li ka pou 30 an.
Men lè ou pran tèm sa a pou yon peryòd byen detèmine a, Premium nan, sa vle di kòb ou peye chak mwa a, li trè abòdab.
Kesyon m pou ou Mister Luckny Dupreyi se anpil moun ta renmen konnen konbyen kòb yon asirans polisi koute? Konsa koute konbyen kòb yon asirans polisi tankou Mortgage Life Mortgage Life Protection right? Mortgage Protection? Mortgage Protection. Mortgage Protection nan konbyen kòb Mortgage Protection nan koute pa mwa? Pase ou konnen nan kominote nou nan kominote pa nou an bagay yo anpil so gen moun ki you know yo ka yo ka barely afford pou yo peye mortgage yo. Eske sa pap al ajoute yon burden sou sa yo deja genyen? Kòm Bill. Bon, ban m di w, e se la ki bòt, ki bote mortgage protection nan. Paske premium nan li menm, sa m di, lè n di premium nan se montan ke w peye chak mwa, li vrèman vrèman abòdab. Ok. Paske, an n pran egzanp Daryl, m pa bezwen di laj ou, ou konn se zanmi m ye, zanmi pèsonèl mwen, men m konn laj ou. Wi, wi. Men ou menm, an n di pou yon, yon policy mortgage protection, an n di si. Ou ta vle pran l pou 500 mil dola oubyen pou 400, an di 500 mil dola, m panse l ap koute w mwens ke 100 dola le mwa. Mwens ke 100 dola pa mwa? Wè, m panse l ap koute w.
Pou pwoteje mògej mwen, just in case mwen ta malad, e asirans lan ap peye. Epi ou di m se pa sa sèlman, se pa senpleman si w malad, men si ta vin gen ka lanmò, nou konnen.
Paske pri a li menm jwèm zola li vrèman vrèman vrèman abòdab. Men se la ki kote a. Se sa ki fè m ap di tout moun. E jan pwovèb kreyòl la di a, se pa lè ou malad pou ranje kabann ou. E moun ki moun ki kretyen yo tou, nan pwovèb li di, moun ki entelijan li won malè. Li kouri. Men, moun ki sòt la, li wè malè a, li chita, li kite l antre ladan l. Sa vle di, M pral di sa tou.
M pral di sa. Fò m di nou tou, e rezon ki fè nou gen eksperyans tètwoule lan, se paske Bib lan, nan Bib lan li di konsa, My people perish because lack of knowledge. That's correct. My people Perish because of the lack of knowledge, pèp mwen an peri akoz fot de konesans, sa k fè nou ap vini avèk moun ki vin, ki konnen bagay yo pou demystifye bagay yo pou nou, pou di nou egzakteman jan yo ye an, paske lè n ap tande de asirans, gen anpil moun ki ka pè asirans, pa bezwen sa, men asirans se yon, se fè pati de vi an, e se yon bagay ki ka ede nou nan lavi nou, e Gen anpil moun ki pa renmen asirans, men asirans enpòtan anpil, anpil, anpil, kit ou vle l ou pa. Li fè de ou, lè n di, lè n konprann, e sa n ap chita yo la, sa n ap di yo la, nou chita ansanm avè yo sou, n ap di yo sou statistik, ansanm avè yo sou fè. Numbers don't lie. Numbers don't lie, no.
Se sa k fè nou di, si genyen 40 pousan moun ki achte kay ki nan difikilte apre 5 an pou yo peye yo, sa vle di Konfrè, frè nou avèk sè nou yo k achte kay Ozetazini, yo ladan l tou. Yo ladan l tou. Men, youn nan, yo pa konnen sa. Avèk mwens ke 100 dola lemwa, mwens ke 100 dola lemwa, ou kapab pwoteje anpil bagay. Li kapab prepare anpil move move move kou pou ou mezanmi jan n di l la se pa lè ou gen dòmi ou ranje kabann mwen menm mwen la pou sa telefòn mwen se 9 54 3 71 87 87 oubyen moute sou wèbsayt ki se OFIS. tire insurance dot com. Nap ajoute, nap ajoute, nap di moun yo sa, nap ajoute nan anba video sa, nap ajoute lyen avèk nimewo telefòn Mister Lucny Dubreuis kote nou ka vizite website konpayi l oubyen rele l tou nan telefòn. Umm guys express network la pa bliye pou nou subscribe sou chanel la epi tou nap diw si w konnen yon moun ki gen kay ki pa genyen mortgage protection pataje video sa ansanm avè yo paske gen moun gen bagay moun yo pa gen se paske yo pa konnen Exactly.
Jodi an ou kap gade video sa ou pa bezwenl men save li metel yon kote paske ou pa janm konnen demen lè w gen kay lan wap deja konnen wap bezwen mortgage protection just in case ou malad paske Mesye Dary, Misye Dary lòm di yon bagay Nou menm antanke paran ki responsab mwen m toujou kwè sa depi yon moun se ayisyen li ye li se père de famille li se mère de famille li responsab li gendwa gen lack of knowledge li gendwa gen bagay li pa konnen Kounye a la map pale avèk nou dirèkteman kòman ou ta santiw si ou pa la pitit ou madanm oubyen mariw ou renmen anpil epi ou konnen avèk mwens ke 100 dola ou ka kite yo avèk lapè despri ou pa fè sa? Monchè talè a m tap pale sa a madanm mwen talè a map pale sa a avèk madanm mwen. Reponn kesyon sa a. Bon son kesyon m vle chak moun reponn kòman wap santiw aprè ou fin gade video sa ou gen kay, Ou gen madanm, ou gen pitit, ou gen mari, ou gen pitit, epi ou konnen avèk mwens ke 100 dola, si ou pa la oubyen si ou kouche sou do sou kabann lopital, ou ka kite yo avèk lapè nan tèt. Reponn kesyon sa. Epi pran yon desizyon le pli vit ke posib. Yes.
E nou vle chak moun ka pral gade video sa, poze tèt ou kesyon sa. Poze tèt ou kesyon sa, si demen ou pa la, èske ou pa ta renmen kite madanm ou, timoun ou anpè kote yo pa yo yo yo pa gen bill pou yo peye, nou konnen mortgage nou fin peye. Kiyès ki Men pa yon bèl avi, pou pou nan jan peyi kiyès nan ki pa jan peyi ti ye, Yes. depi ou fin peye mortgage, ou fin peye kay ou lemwa, Yes. Ou gen lapè.
Se ti gosi pou nou travay. Exactement. Yon nan problem, nou ka di sa, yon nan problem nou konnen e kominote nou an genyen, se, bon, depi ou wè ou poko jere kote pou dòmi, lavi ou an jeneral ou pa asire. So, ou pa asire. So, pou 100 dola, pou mwens ke 100 dola pa mwa, si ou gen yon kay wap peye, ou ka pwoteje. fanmiy lan an jeneral paske an di konsa ou si se ou menm ki se bread winner pou fanmiy lan sa nou rele bread winner se ou menm kap peye bil yo epi something happen to you epi you know ou kite fanmiy lan dèyè avèk yon mortgage kounye a ou pa konn sak pral pase madanm ou pa konn sak pral pase timoun ou most likely yo ka pèdi kay lan yo vin nan loyay men pou mwens ke 100 dola jodi a ou ka fon desizyon. Jodi a ou ka pran yon desizyon pou sekirize fanmiy ou. M panse sa son gwo bagay li ye. Ebyen se sak fè, se sak fè nou vini sou, nap di tout moun sa e sak fè se la bi nou pou bi prensipal nou sou sou plato sa e nap toujou wè, nap toujou wè, nap toujou tande m kote ke. Gen anpil lòt bagay m gen pou m pale ansanm avèk nou tou. Jodi a m vin pale ann de mortgage protection. Men se pa sèlman mortgage a ki bay pwoblèm. Gen income protection tou. Lajan w ap rantre a, si w pa la. Yon lòt jou n ap vin n ap pale de income protection. Gen lòt jou tou n ap vin pale de asirans sante, enpòtans asirans sante. N ap pale de Obamacare. N ap nou gen pou nou fin chita la sou Obamacare la pou nou byen detaye pou moun yo, pou nou fè yo konprann egzakteman ki sa li ye. Paske jiskaprezan m gen presyon ke.

Nap gade jodia. Mwen vle nou pran video sa nou patajel avek yon konfrè nou avek yon zanmi sere video sa yon kote paske nap bezwenn menm si ou poko e jodia ou poko nan kondisyon pou pwan desizyon pou genyen asirans life insurance pou pran pou genyen mortgage protection sou mortgage ou Men nou konnen wap bezwen l. E lè ou bezwen l, yon sèl nimewo pou rele, se 954. 371 87 87. 954 371 87 87.
Guys, videyo sa enpòtan anpil. Ou pa ka viv nan yon gwo peyi konsa pou si nou ta gen yon ti dòmi nan je epi ki ka destabilize tout fanmi nou. Sa fè li Vrèman, vrèman, vrèman enpòtan. Sa se pa yon advertising li ye. Map di nou sa. Gen moun ki ka gade video sa kòm yon ad, se pa yon advertising. Sa yo se bagay ki enpòtan pou ou avèk tout fanmi. Son dokimantè. Son dokimantè. Son dokimantè. Exactement. So, sa yo se bagay ki enpòtan. Nou menm, sou Espresso Technique la, nap vini avèk enfòmasyon nou konnen wap bezwen ki ka edew avanse, ki ka edew. vin yon better person ki ka ede nou fè desizyon ki pi bon nan lavi nou nan peyi an. Gen anpil moun ki toujou ap konplenn, oh Chinese yo vini yo fè sa, Spanish yo vini yo fè sa, Ayisyen pa janm fè anyen. Jounen jodi a nou gen Express Network ki konpile tout pwofesyonèl nan diferan domèn, mete nou nan yon database kote nou pote enfòmasyon pou ou. Kote nap pote enfòmasyon sou. Si ou sou chanèl sa nanm ou pa edifye lavi ou pa chanje financially unsubscribe kounya. Pa gen okenn moun nap al pote la nou pap jwenn yon bagay. Jounen jodi an Mister Luckney Dubreuis menm jan m di nou son moun ki seme nan lavi m. Jounen jodi a wap gade Daryl Casilino, nou konnen m son nèg ki byen fèt, m tou, non, m gen moun ki te nan antouraj mwen ki pataje dè enfòmasyon ansanm avè m, jounen jodi a mwen menm m ban nou aksès avèk moun sa yo, m ban nou aksès avèk network mwen, avèk moun mwen pale souvan ki pataje enfòmasyon ansanm avè m, ki ede m pou m rive kote m ye jounen jodi a. E map di nou sa ankò, Mister Luckny Dupreyis se youn nan moun ki te la ansanm avè m sou tout pakou an. ki toujou ap banm enfòmasyon. Jounen jodi an li son brokè nan domèn asirans, m panse enfòmasyon l ap pataje yo se enfòmasyon ki ka ede nou, nou menm tou ki asire nou nan peyi an. E medam mesye nou di nou mèsi anpil paske nou te pran ti tan nou tap gade video sa tout moun ki edifye ansanm avèk video sa ou te wè nou te baw anpil bon enfòmasyon sou chanèl sa wap gade la. abòne ansanm avèl chanèl sa wap gade kounya la abòne ansanm avèl pou kapab jwenn plis enfòmasyon toujou non pam se Lucny Dubréus depi ou tande vwa sa ou gade vizaj sa konnen se mesye ki asire moun nan nou asire santew nou asire laviw e nou asire de gwo pati nan kòw ki se jew avèk danw.